nan. Ramo gon w nivo l pa genyen, gon w limit li genyen, men kòm fò n kenbe l, e nou pa ka retire l, an n bay Mario Andresol yon seri de chaj, li menm, piblik, pou li mennen yon seri de bagay. Mario Andresol pran lè rèn, Normil Rameau marjinalize. Sak pase menm? Une redistribution du pouvoir talè wi kontwovèse. Donk mezanmi moun yo kòmanse ap lage yon pakèt tit. E mwen souri anpil lè mwen yon seri de artik e paske m santi moun yo sansib tout a kou pou Pou ti ramo yo. Pou ramo yo. Pou momo, pou momo.
Pou ramo gen pouvwa. E moun yo wè malerezman, m di malerezman paske sa l ap atize divizyon davantaj. m pa kwè l ap ede an reyalite. Malerezman, moun yo wè Marion Andrésol kòm yon veritab menas. Obstak, menas.
Menmsi m panse efektivman ke Marion Andrésol, e talè nan fen emisyon m ap pase yon odyo kote misye t ap montre pou gen bòn gouvènans sekirite men sa k pou fèt. E m pa santi ke Marion Andrésol se nan liy sa ke l ye jodi a malerezman. E se sa k fè yo di w lè nèg la pa nan pouvwa avèk lè l nan pouvwa se de moun diferan. Donk nou pral gade peze le pour et le contre pou nou plis ou mwen fè moun yo on ide klè de sitiyasyon sa antre Rameau e Mario Andresol. M te di sa deja, si nèg yo ka pran kouraj yo fè Mario Andresol vin on ministre oubyen on super ministre oubyen on ministre deta jan yo di sa an Frans ke yo fè l men mete l sekretè deta la sekirite piblik epi tou prepare yon pwojè dekrè pou bal pouvwa a li yon ti jan parèt anòmal bon popilasyon an li menm pou li menm li kontan pou rezilta se sa ki pi enpòtan Joel kòman nou ye? E an nou eseye pran Joel.
Joel te gentan lage cha. Non Joel la.
Joel.
Bonjou Marcus, bonjou Pliston, bonjou Fouco. Evidaman, m ap tande entwo ou fè pou mwen an Marcus. E pa, bon, e pa moun yo. So, m ap fè yon analiz antan ke jounalis nan yon tèks. E nòmalman, e nòmalman, nou di sa nou wè, byen ke anpil moun ap pale de bagay sa la, nou di sa nou wè. E anvan m kòmanse, m sonje Fouco yè, pa pli ta ke yè, Fouco te vrèman sinik, t ap eseye gade. E wap si m santi anndan Fouco, Fouco t ap di, nèg isit pa konn fè yon bon feso, gon bagay kache dèyè kanmenm. Donk, evidaman, sa pa menm pran tan pandan jounen an, donk pral kòmanse gen detay sa yo k pral vini. Mwen vle di tout moun yo bonjou e mèsi paske yo toujou akòde ti tan pou yo tande n. Ann ale dirèkteman nan sa ki gen a wè ak dosye sa a ki ap sakaje twal la e nòmalman tout moun te wè kòm lari oubyen nou ta ka di travay sa a ki kòmanse fèt sitou gouvèneman an kòmanse fè pou ta fè yon refòm nan kesyon sekirite, gouvèneman ki bay tèt li anpil enterè nan kesyon sekirite a, lè yo vini avèk maryaj Marion Andrésol e pratikman Normil Rameau a, tout moun kwè ke bagay la pral mache pi byen. Donk, nou pa fè yon bon pwofèt de malè, men pèsòn moun pa t panse tout ta pral kòmanse gen yon ansanm de deba, kontwovèse pandan peryòd de tan sa yo. Evidamman, Marcus Fouco Burton, draf, nou ka pale de draf dekrè oubyen yon arete pito ki pral sòti oubyen ki dwe sòti, ki vize, ki pratikman Konsèy Prezidansyèl la an gran jan bay aval li sou li. E nòmalman Minis de la Jistis lan bay aval li sou li e notamman ou ta kapab di tou, tout kalite moun ki nan, ki gen pòs de responsablite yo, bay aval yo sou li, ebyen, dekrè sa a pral kòmanse pote de gran pwoblèm. Men avan n ap prale nan sa ki genyen kòm pwoblèm onivo Polis Nasyonal Dayiti, Polis Nasyonal Dayiti, depi yon sèten tan, menm depi sou Bonifas, nòmalman nèg yo te toujou gen yon pakèt atribisyon, yon pakèt travay ke se yo menm ki fè l. Yo ta sanse granmoun. E sa fè notamman, semèn pase m t ap pale avèk Marcus, m t ap di l ke si yon direktè jeneral pa bay rezilta, li kapab sou le plan politik fòt premye minis lan, men sou le plan teknik se fòt polis lan, dirije lapolis lan. Paske li pa gen anyen ki kontrenn li reyèlman pou l pwopoze, pou l pran dè desizyon. E sesi, lè l pran desizyon yo, li kapab pran yo se apre, donk kapab toujou gen konsiderasyon politik. Gen yon pakèt arestasyon ki konn fèt konsa, yo ka arete yon moun, yon pa egzanp, yon nèg ki te senatè, yon nèg ki te depite, yon nèg ki nan nenpòt nivo nan sosyete an. Epi, apati de sela, Donk lapolis gen dè done nan men l via filyal li, dcpj oubyen nenpòt lòt enstans anndan polis lan, yo arete moun sa. Mennan, kapab gon konsiderasyon politik pa rapò avèk kisa moun sa reprezante, èske son bezwen urjan, donk tout sa yo laprezidans oubyen le gouvèneman konn gen sa yo kòm prerogativ oubyen kòm posibilite sou lapolis lan. Mennan, nan sa ki konsène desizyon yo ak majè yo aksyon yo pèsòn moun pat kapab anpeche donk yon DG lapolis pran men sa a se depi 2007 donk se sak fè pa egzanp ou ta kapab pale de Mario Andrésol ki te kwè ke l se yon mèt e senyè li te ka arete tout moun se sak fè w te ka pale tou pa egzanp de Michel-Ange Gédéon ou pale de Rameau ou pale de Elbé ou pale tout moun ki pase nan polis yo la ki pratikman konn fè dèzarestasyon.
Joel Joel ap bay deran Lèm fin di w ke Je suis là m pa konn si n tande m Ann avanse gason bat pou l pa koupe ankò Enfòmasyon yo lou Ou ka tande dans les coulisses Ou ka tande you you you dans les coulisses Marcus yo di w ke pandan yo prèske rive gon òm politik ki rele yo se paske o depar yo gen posibilite pou yo aji san òm politik la. Ou konprann sa m di a? Mètnan, sa k pral poze pwoblèm se ke le ministè de la jistis depi m ta ka di m t ap tande yon pwofesè, bon m t ap reyaji avèk yon pwofesè de dwa, misye di depi aprè 94 sa yo pral rele ministè de la jistis la pase kite 94 pran 2000, 2006 e pratikman pral tonbe sou Preval, li pral kòmanse pèdi sa l genyen kòm responsabilite. E responsabilite sa yo, ase souvan, yo yo al jwenn yon gwoup lòt moun. Pa egzanp, sekirite piblik, ministè de la jistis e la sekirite piblik, ou ta kapab pran a 70 pousan moun ou pran kòm minis jistis lan, li pa konn anyen nan kesyon sekirite. M pa konn si nou la. Lè l pa konn anyen nan kesyon sekirite, li ekstrèmeman difisil pou nèg sa a ki, pa egzanp, an non jistis, ki petèt fè dwa oubyen fè yon lòt domèn, sa pa vle di l konn anyen nan kesyon sekirite. Donk, kounye a, yo oblije epole l de yon sekretè deta a la sekirite piblik paske sekretè deta konn plizoumwen bokou plis teknik e filozofi sekirite ke l genyen an kapab fasilite ke ministè jistis lan aji nan tout transparans oubyen bay jistis nan aksyon ke l ap poze yo antanke sekretè deta. Mennan, lè yo rive sou René Gracia Préval, selon dokiman m li yo e sa pwofesè a di, donk ministè de la jistis lan li pral kòmanse pa kapab travay de konsè avèk Sekretè Deta a a la Sekirite Piblik la. Paske sa ki pratikman fè fòs Ministè de la Jistis lan, ase souvan, lè gon Sekretè Deta, si se pa Premye Minis lan, si Premye Minis lan pa chanje anyen pa rapò a sa ke nou gen la kòm dekrè a, donk, ou ta prèske di lè gran desizyon yo pap janm pase pa minis jistis lan puiske menm sekretè deta li gen menm atribisyon pou l chita anndan CSPN nan l ap fè de pwopozisyon. Se la kòmkwa Fouco ou menm kòm responsab ou pral fè yon reyinyon ansanm avèk mwen a Marcus epi nan reyinyon ou pral fè ansanm avè m avèk Marcus lan ann di pa egzanp ou ta gen yon lòt repòtè lòt repòtè a li menm li gen menm dwa li konn tout fè se lòt repòtè ki pral vin pwopoze w anndan rankont la. Èske w konprann sa m di w la? Sètadi, fè jisteman an chanjman de non, men ou ta kapab prèske di tèt ou sekretè deta ase souvan an matyè de sekirite, se li menm ki minis lan. Mennan, ki sa k pral pase nan kad dosye sa a? Genyen minis lan ki se Patrick Pélissier, misye pratikman pral kòmanse avèk ekip li kòmanse analize tèks sa yo piske dekrè a li genyen 4 atik sèlman donk 4 atik ki nòmalman donk arete a li genyen 4 atik e men 4 atik sa li depatcha non sèlman Ramo men li depatcha egalman ministè de la jistis ann rete nan nome Ramo pa egzanp gen plizyè atik ki prete a, gen plizyè pwen ki prete a ekivòk, ki pèmèt yo ke ou kapab ap kesyone tèt ou, èske pa pral gen yon batay nan mitan 2 mesye yo? Pase ke Fouco, w ap dakò avèk mwen, ou pa kapab, ou pa kapab gen yon direktè de la polis ki pa kapab pran lè desizyon. Hum! 1, ak rezon an, kèlkeswa mwayen an, Lapolis Nasyonal Dayiti pa kapab al mennen yon operasyon san Sekretè Deta a la Sekirite Piblik la 1. Pa gade l 2. Pa bay pa fè de rekòmandasyon ladan l. Kòm nèg yo se nèg ki konn li, yo pa ka di pa ka korije l. Ou konprann? Yo pa pral di pa ka korije l, pa kapab siveye l, pa ka di l pa bon. Yo di pito pa kapab fè de rekòmandasyon ladan. Fè rekòmandasyon sa a, pou moun ki li pi byen ke mwen yo, oubyen ki konn tout bagay tankou Marcus yo, l ap konprann ke kèlkeswa desizyon Direktè Polis la pral fè, li oblije. Men ki sa m konte fè? Kisa w panse? Èske w panse ke nou ka al la konsa? Sa poko pwoblèm. piske li t ap toujou kolektif. Men nan, an n pran l sou ang Valéry Numa pran l yè la. An n di pa egzanp, fòmil Rameau Normil aji nan arestasyon l pou kou Marcus Bluton, mwen menm pèsonèlman, depi premye manda misye a jiska kounye an, Rameau Normil pa janm ekspoze sa l genyen kòm manda dèyè yon moun. Misye just debake l vin arete yon moun. Ou ka rele l nenpòt jan, ou ka di genyen li se yon ak abitrè, ou ka di se yon filozofi misye genyen pou moun yo pa sove, men nòmalman se konsa misye pwosede. Kounye an, misye otomatikman pa ka fè sa ankò. Paske gen yon sekretè deta, misye ap gen yon ajannda e chak tan ke l ap bay misye yon rapò, e nan rapò a fòk moun yo li byen. Se pa yon ra, yo fin pale de rapò e yo pale yon rapò mansyèl. Sètadi, fòk misye ka defini kisa li genyen kòm plan prèske chak jou e chak mwa e moun ki dwe a prèske moun chèf de titèl li a reyèlman se sekretè deta, sètadi tout gran desizyon ke li pral pran. Si li pral debake kay Magalie Habitant pou l arete l, fòk li fè l de konsè avèk sekretè deta a. Donk si li pral arete pa egzanp Joel Agoudou, fòk li fè l de konsè. Volim ou an pa monte Marcus.
Nan menm atik lan, nan menm dekrè a, gon bagay nou pa konprann. Yo di w ke pandan misye pral fòk misye fè l depose avèk non l, menm dekrè a di fòk misye ka fè dèt konsiderasyon avèk CSPN nan. Ou konn sa sa vle di otomatikman? Sa vle di, misye gendwa di l pral arete yon moun, enben Sekretè Deta fè yon rekòmandasyon oubyen pwopoze, di sou le plan politik, di CSPN nan arestasyon sa a li pa bon. Oubyen arestasyon sa a l ap pi bon. Arestasyon sa met ki fòmil ki ka pran l? A pwoprman di, Normil Rameau p ap ka debake la rete yon moun ankò, il n'est pas, il n'a pas encore ce pouvoir. Li pa gen sa kòm pouvwa ankò. Si dekrè a pase. Men gon dezyèm bagay ki ekstrèmman enpòtan. Joel, eseye pèmèt mwen sa, m konnen ou on line la, ou on air pito. E, se vre ke anpil nan nou genyen, nou kapab entèprete diferan tèks ki gen nan atik yo, notamman nan atik premye a ki vrèman gen yon pakèt alineya. E alò, atik 2 a gen yon pakèt alineya ki vrèman defikse atribisyon Sekretè Deta a la Sekurite Piblik. E mwen menm, globalman, m ap kòmanse pou m di ke m pa wè poukisa nèg yo pa t ka fè yon konsèy dè minis epi yo fè yon sòt de remaniman epi yo mete ak yon esol kòm minis a la e minis deta e a la sekirite piblik pòs kòm sela se fè an Frans e mwen kwè Elisabeth Borne mwen kwè e Manuel Valls a yon sèten moman e yo mete yo kòm minis deta ki vle di yon sipè minis e e se sa yo rele nan nan nan langaj fonksyon piblik lan ki gon preeminans pwotokolè sa vle di se yon nèg ki la li ka fè reyinyon avèk minis li gen anpil pouvwa. Egzakteman. Donk pa gen anyen ki anpeche sa fèt. Yo te ka mete Mario Andresol on minis deta epi a la sekirite piblik. Paske yo vle montre a klè avèk lopinyon, avèk lapopilasyon ke yo ratache avèk misyon yo ki se a retabli sekirite a. Li nòmal. Men gon bagay ke mwen vin konprann tou nan analiz mwen se ke pou fè sa, fòk tout nèg nan cpt yo dakò, fòk manm gouvènman an dakò. Ò, e le pwoblèm ki se poze se ke Pou ta fè sa, fò ta retire minis. E kounye a, kòman ou pral retire minis si gen nèg nan CPT a ki gen minis anndan gouvènman? Se la le pwoblèm. M vin santi gen twòp pouvwa nan pouvwa a. Ou konprann? Se la le pwoblèm. Se pa wè nèg yo pa wè. M pa konn si w konprann Marcus. Twòp pouvwa nan pouvwa a.
Se pa wè nèg yo pa wè Fouco Beton Joel ke li pa Marion Andrésol ta merite plis pouvwa non. Paske sa ka rive odebi Marion Andrésol yo te kontakte l li di non si l pa t santi ke se ekip li ki la. Men kòm kon le vè ou non menm si yon moun ap di se manti men nou tout konnen ke Alix Didier Fils Aimé se moun inite Marion Andrésol menm si l pa yon manb a part entière nan inite men se moun li yo ye. Sa vle di pèsonn moun pa pral vin di ke Alix Didier Fils Aimé pa moun Marion Andrésol. Donk, si se, kòm se moun misye ki la, misye ka pi alèz pou l pran pouvwa a, an reyalite. Alò, alò, men Marcus. M ap vini, m ap vini yon kote, Joel, talè. Non, non, non, talè, eskize. M panse, tande, m panse, m panse fò, e, m ka ba w yon konsèy. M panse ke se dwe pou w analize. Men m pa, m pa kwè, m pa kwè deja gon, gon deba sou, sou kiyès nan nèg yo ki pi alèz non. Non men, non, non kote map rive Joel. Map map eseye kanpe Mario Edesol epi mwen kote map rive talè. E talè, e kounya la, si misye pran pouvwa a, nan jan l pran pouvwa la, yo oblije mete l alèz. E se nan mete alèz la yo ye avèk Mario Edesol la wi. Paske Mario Edesol li menm li pap pran pouvwa, li pa pral nan pouvwa pou l pa gen pouvwa. Li pa pral nan pouvwa pou l pa gen pouvwa. E vwala ke nèg yo ap bay misye yon seri de pouvwa la ki yon ti jan anòmal paske poukisa yon sekretè deta ala yon sekretè deta e m wè gen anpil moun ki fè erè sa y ap pale de sekreteri deta yon sekretè deta gen yon biwo ki ratache a yon ministè pwen ba. Non e m panse w fot se erè la. E men kisa l ye Joel? E evidamman yon sekretè deta genyen genyen aksesman yo konn gen yon ministè de titèl men nòmalman se yon premye minis se premye minis la ki pral bay sa sekretè deta pral mennen e nan ka pa nou an ayiti non talè talè talè talè e sou li l wap eseye konprann ke yon sekretè deta li se yon sòt de, e sa yo rele ofis. Li se yon biwo, tale, tale, tale, tale. Li gon, se yon biwo li genyen, li pa yon minis. Se yon biwo kap jere yon seksyon nan ministè la an kèlke sòt. Kiyès ki bay sekretè deta a misyon.
Sekretè Deta misyon l tire de e nan fòmasyon kabinè a menm. Se sa e la l ye. Enben, tande, sa pral lou. Avèk premye minis lan. Non, se pa avèk, se le premye minis. Non, tande. Paske ke, tande, fò ti tann. On gouvèneman ka moun, li pa pran, li pa gen sekretè Deta. Evidaman.
Men poutèt ki sa l gen dwa pa gen l? Se paske sa ki priyorite l pandan moman an pa sekirite. Men kounye an, si sa ki priyorite l se sekirite, lè l mete yon sekretè deta, donk premye bagay ki fèt, li pral defini sa sekretè deta genyen kòm pouvwa. Donk li pa yon bagay ki senp, jan w di an. Joel, m pa kwè n ap di lekontrè. Ann pa eseye fè jis fè deba a. N ap di menm bagay. Ban m di w.
Men sa m ta renmen w konprann, m pa ta renmen w met nan tèt moun yo se yon senp pèsonalite yon sekretè deta ye. Nan konjonkti nou ye la, evidamman, sekretè deta a se yon sipè chèf. Non, yon sekretè deta se yon moun k ap akonpanye yon minis. Se sa l ye, se yon biwo l genyen. E sa k fè m di w, pa gen okenn kote, bon m ta renmen w chèche sou Google nenpòt kote pou w wè sa sa vle di sekreteri. Sa n'existe pas. Bon ou mèt chèche l. Sa n'existe pas. Mwen se Marcus, ni mwen ni ou ap tann nou Non men wi byen sur, sa pa egziste. Donk kounya la, e se sa, e paske l pa egziste menm ki fè nèg yo oblije, e oblije fon pwojè, m konprann ta p di w de dekrè epi y ap sòti yon arete pou yo ba l pouvwa. Paske si l te gen pouvwa, nou tale, tale, tale, wè la, la, la fò w eseye analize l byen. Si l te gen pouvwa l te deja predefini, li te predefini deja, li pa t ap menm bezwen nan sòti arete, oubyen prepare arete pou yo sòti. E se la li vin anòmal. E si w tande Daly Valet yè, li di w ke pouvwa w vin bay sekretè deta a, li vin on sipè minis. E se sa m konprann tou ke nèg yo pa ka mete misye minis, petèt ke l pa vle, petèt ke nèg yo di tèt yo ke e yo pa pral antre nan kesyon remaniman la paske talè w al fè remaniman epi tout nèg di men m pa dakò pou minis mwen pèdi pouvwa, m pa dakò pou minis mwen sòti, m pa dakò pou n retire. Paske lè m gade. Pral kreye lòt konfli.
Byensi, lè m gade

Nèg yo konnen trè byen ke yon sekretè deta pa ta dwe gen pouvwa sa. A sa se konsiderasyon teknik ke n ap fè. Non, non, non, non, Marcus tande, tande. An nou, an nou, m panse gen anpil moun k ap tande nou. Wi, byen si. Menm si nou chak la gen anpil, nou gen, nou gen dwa nou pou n gen pozisyon n pou n analize bagay la jan l ye a. Men n ap ret nan enfòmasyon avan e apre sa n analize. Men se enfòmasyon, men enfòmasyon se nan pwojè a wi, Joel. Nou pa ka envante anyen non. Marcus, Si on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Si w pa t predefini sa yon sekretè deta gen kòm misyon, kòm devwa, w pa ka di men sa l va genyen tou. Sa a fò n klè sou li. Kounye a, non, poko, poko, Marcus. Fò n klè. Si, odepa se ou ki di, Marcus, li pa gen, li pa yon bagay ki predefini kote ou di men ki sa yon sekretè deta gen kòm misyon. E mwen, nou sot, nou antann nou sou sa, yon sekretè deta vini se a pati de yon rezon, yon bagay ki gen la, yon kontrent ki genyen, yon nesesite ki genyen, yo vini nan yon sekretè deta. Enben, pou l bay rezilta, yo kapab deside ba l nenpòt sa l bezwen kòm pouvwa. Dezyèmman, si n ap pran an konsiderasyon politik ou byen responsablite jan w sot ap di a. Responsablite a li pou tout nèg yo, li pa sèlman pou Alix. Tout nèg yo li l e youn sèl moun ki te kritike, ki te kritike kèlke pwen ladan l la se Fritjan ki te kritike kèlke pwen. Men apre sa tout nèg yo li l, tout nèg yo aksepte. M ta renmen w konprann tou Mario Andresol li te arete sou on enfliyans on pati politik lè l te opouvwa men pou l te pran djòb la tou pou l te pran djòb la tou nan 2 dènyè rankont ke l fè li mande li mande nèg yo li mande nèg yo li menm pou l pran djòb sa fòk li ka aji an tout transparans fòk te nan nivo pa l pou pèsòn moun pa pral vin e dikte l nan yon seri lòt bagay se dwa l pou l mande sa kounye an nan sa ki gen a wè avèk pouvwa èske gon sòt de jenans èske gon èske sa deranj kèlken evidamman sa ap toujou deranj yon gwoup de moun Yon bagay ke mwen avè w Marcus nou petèt pa twò metrize, men mwen menm tou t ap eseye goumen avè l la, avan ministè a pa t rele ministè de la jistis e la sekirite piblik non, m pa konn si w sonje sa. Li te rele ministè de la jistis.
Men nan. Wi. Mèt avanse. Men nan.
Kisa k pral koze l rele ministè de la sekirite piblik? se apati de nesesite ki vin genyen pou gen yon sòt de jimlaj antre sekirite a e lajistis. Men nan, depi, m sot ba w dat Lavalè a, depi 2007, e menm pase sou Preval, pran Martelly, ministè jistis, ase souvan moun ki nan tèt jistis lan, se de moun ki bokou pli madre dan, madre dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan le dwa. yon seri de lòt bagay ki pa gen anyen an matyè de sekirite. Men nan lè w rive nan yon sitiyasyon konsa, ou genyen yon sekretè deta, donk kounye an se a premye minis lan ki pral pwopoze oubyen ki pral sòti de tèks k ap di monchè men sa w genyen kòm direktiv, men sa w genyen kòm pouvwa. Joel, sou pèmèt mwen, sou pèmèt mwen, m konprann kote w prale a men sou pèmèt mwen, ou te voye draf la ban mwen, sètènman se pou m te li l e eseye analize l ansanm avèk ou, bon m sipoze sa, Mwen menm, m ap eseye gade anndan draft la. M ap eseye gade e sa k ekri yo, paske sa k ekri yo klè, e se sou baz sa pou nou analize. Pa egzanp, ban m pran yon egzanp avè w. Yon sekretè deta, fò n dakò sou sa, nenpòt kote w al gade sa l vle di, se yon moun ke yo bay pouvwa nan gouvènman an ki gen yon ran enferyè a minis lan. E se sèl lè li syeje nan konsèy dè minis, se sèl lè y ap pale pa egzanp de sal yo ba l okipe a. Se yon biwo l genyen.

M pa wè enkoyerans ladan l. Paske rezon fè w chwazi moun nan se pou w vin epole lòt moun nan pa sa sa ke li gen kòm feblès. Men ou pa egal avè l Joel. Se sa ou konprann? Non, non, non. Si m minis m pran ou kòm sekretè deta ou pa egal avè m. Men sa pa vle di ou enferyè a li menm tou. Wi men sa pa vle di ou enferyè a li menm tou. Pito di pa egal. Men Joel si ou pa egal avè m ou pa enferyè avè m Joel?

Uhmm. Li senp. On sekretè deta, se on sitwayen yo rele la nan leta a, nan gouvènman yo ba l pouvwa pou l ede on minis fè on akonpli on tach. Ou konprann? Donk, lè m rele w pou akonpanye m nan on tach, mwen ba w on biwo ou byen on ofis. Donk, e ofis sa ke m e pa mete w nan menm nivo avè m. Mwen m gen on ministè e non sèlman m gen ministè a nan, m gen on direktè jeneral Epi ou menm ou gon seksyon ke okipe. Ou pa nan menm, ou pa nan menm nivo avèm, ou se yon non enferyè. E se konsa l defini, nenpòt kote wap wè sekretè deta ekri, gade kòman l defini, se konsa l defini. Kounye a la, men an rantre nan sa, mwen di w ke, m pral li yon atik, m pral li yon alineya nan atik 2 arete a, pou m montre w nan ki nivo nèg yo ap bay Mario Andrésol yon pakèt pouvwa, se pa, se pa ke, se pa yon kesyon de dakò ou pa dakò. Fò n analize bagay la tou. E a paske se Mario Andrésol, e a paske se entèl, fò n analize l. Kounye a la, ou di m ke yon sekretè deta, m pral li l pou ou, e li ka menm patisipe, talè a m te wè alineya a, nan, nan kesyon

Non, non, non, tande, tande. Sa se pozisyon pèsonèl ou. Non, tande, tande, tande. Non, non, Marcus, tande. Si w ap fè yon deba avè m, si w ap fè yon deba avè m, ou pa dakò, kòm si m reyaji pa rapò a yon bagay ou di. Donk, men li pou deba ankò. An n avanse, an n avanse.
Bon, pa gen pwoblèm, an n avanse. Tande.
E, Marcus, an n pa, an n pa bay tèt nou manti. Le pwoblèm, li otomatikman vle di Gen tout pwoblèm sa yo, se jisteman paske il saji de Normil Rameau, Pélissier, de Mario Andrésol. Men kèlkeswa peyi o mond la, Ozetazini gen sekretè deta, yo defini sa l genyen kòm tach, kòm responsablite. E nan responsablite l la, menm le prezidan de la repiblik pa ka anpeche l pran responsablite l. An Ayiti, Kòm nou gen yon tandans, quand c'est la politique, quand c'est l'affaire de d'amitié ou byen de konpreyansyon, d'attention, nou antann nou ke nou di a chak moun ki nan opozisyon nou gen yon konpòteman ladan yo. M pa pale de ou. Nou gen yon konpòteman ladan. Mennan, pa gen okenn mal ki fèt nan sa a. Lè yo parèt, yo di, monchè, men ki sa w genyen kòm tach, men ki sa w genyen kòm responsabilite. Ey moun ki pi byen plase yo, moun ki fè dwa yo, moun ki konnen yo, yo konnen pa gen okenn, pa gen enjerans, pa gen okenn abi pouvwa, pa gen anyen. Dayè, ou ap pale de misye an, li pa konnen anyen sa k ap li l. Li konnen byen yo pa fè l anyen ladan l. E, e, bon, bon m di w, Joel, si w pèmèt mwen, bon m di w yon ba, yon seri bagay. Ou wè, m pa konnen, m, m sèten ke ou li dokiman an, ke w voye ban mwen an, graf la. Nan atik 2 a, talè wi, nan atik 2 a,

Sa vle di, nou ka toujou, tande. Banm poze w kesyon, banm poze w kesyon. Non, non, Joel, eske w li, eske w li pati sa, dabò, eske w li pati sa? Trè byen, Marcus, m ap li l depi yè, jiska maten. Mwen, mwen, mwen, mwen, tande Marcus. Mwen antann mwen, kèlkeswa desizyon oubyen kèlkeswa atik, alinye a ou pral li la a, gon gwoup moun li deranje. Pase ke se te yon pòs vakan. Kounye an fò w pa bliye ke le ministè de la jistis se ministè de la jistis e sekirite piblik. Lè pa egzanp ou gen yon sekirite piblik, li otomatikman pral jwe wòl tout sa ki atribiye ak kesyon sekirite anndan ministè a. Lè pa egzanp ou gen yon minis, e kòm si ou ta kesyone tèt ou aktyèlman la, kisa minis jistis la genyen kòm wòl ke Marion Resol pran? Minis jistis la M ap pale w de kòm atribisyon l nan kesyon sekirite. Si misye vin nan kesyon sekirite, l vin epole. Enben tout sa ki lye a sekirite, sa son senp, sa son senp un tout petit, un tout petit peu de bon sens. Si l fè nan kesyon sekirite, l vin epole misye, jan w sot di talè a, e m dakò avè w, Enben, tout sa ki gen awè ak kesyon sekirite, m sove wole l ladan l. Mennan m pa vle gen yon posti kòm moun k ap defann Marion Deshol. Mwen gen yon posti w.
Non, non, non, non, non, m konnen. M pa vle w, m pa vle moun yo konprann tou w ap defann Ramo oubyen Pelisiye. Paske fò nou pa bay yon aparans kote ke nou gen yon deranjman pa rapò a yon konsèt enterè pèsonèl. Sofke Jowèl, m panse deba sa enteresan, sofke Jowèl, e gen yon senp enkoyerans. Talè ou sot avanse yon bagay ki enpòtan epi m gen enpresyon ou abonde nan sans kontrè la. M pral di w ki kote. E nan alineya, toujou atik 2, alineya L, li di w, Misye gen atribisyon pou l sipèvize e kontwole la planifikasyon pa la Direksyon Jeneral de la Polis Nasyonal e dè zòt administrasyon de Leta dè operasyon de prevansyon,

Nou te nan yon deba de kiyès moun swa kòm jistis, minis jistis. Tande, ou gon bagay ou dwe konprann. Apati de kreyasyon sekretè deta a la sekirite a, an twazyèm pozisyon an se DG lapolis la t vini. E si w ap bay pozisyon, fò w konprann sa. Si, si, otomatikman se le minis, le sekretè deta e answit le DG. Nòmalman, M ekri tèks la sou li, m voye l ba ou. Msye Rameau pa chèf. Kounye an, si w pral gade vye konsiderasyon politik, pou konn poutèt kisa yo fè sa, èske se paske misye ap arete moun, Mario Andéusol ka re, ka, ka, ka, ka, ka anpeche la jistis, oubyen ou ka bloke, ou sa e konsiderasyon pèsonèl yon moun, konpreyansyon w. Men sa ki sur ke misye pa chèf, e sesi, nan tout pa chèf li an e nèg yo chita sou de baz nòmal pou yo pa pou yo retire misye kòm chèf sa la politik e Marcus Bon m bay pwoblèm avèk ou non bay bay pwoblèm avèk ou non men men sa nèg yo vle di nan lopinyon pou mwen menm sa son entèpretasyon ke map fè nèg yo vle montre ke Rameau gen anpil limit kòm direktè jeneral yo mete yon nèg ki pou jwe yon wòl administratif ki pi enpòtan ki ratache avèk gouvènman sa se premye bagay la dezyèm bagay ke m konprann tou e se sa map eseye defann nèg yo paka mete Mario Andresol kòm minis, paske sa pral mande pou yo fè yon konsèy dè minis e fè remaniman, e nan fè remaniman, anpil nèg ka di m pap retire pouvwa nan men minis mwen, m pap retire minis mwen, paske an prensip, lè m ap eseye li tout atik 2 a, e tout alinea yo, Mario Andresol gen yon pye nan ministè jistis, Mario Andresol gen yon pye nan ministè enteryè, E Marion Andresol gen zòrèy premye minis lan. Donk, sa k ta dwe pi adapte a, talè wi Joel, sa k ta dwe pi adapte a, se ta tou bay Marion Andresol yon pòs de minis deta e, oubyen minis delege oprè di premye minis, chaje de la sekirite piblik. Se sa li ye wi. Nèg yo genlè pa ka fè sa. Men se sa li ye. Kounye a la. N ap melanje pouvwa yo mesye, m pa konprann nou menm non. Non, men se sa li ye. Kounye a la, sa nèg yo, m konprann nèg yo ka fè. e gen 2 konsiderasyon m panse nou eseye fè la, teknik youn politik. N ap eseye pale teknikman la, n ap gade atik yo, n ap gade ki jan l pa koresponn avèk misyon chak moun. Kounye a la, si n ap fè konsiderasyon politik nou di konsa ke a, e nèg yo bezwen mete Rameau nan yon pozisyon pou l pa gen twòp pouvwa an menm tan pou l efikas, pou l vrèman jwe yon wòl de polisye. M pa gen pwoblèm, sof ke, lè m te konn tande Marion Andrésol ap pale avan, se youn nan nèg ki t ap batay pou evite ke lapolis lan politize.
Donk, talè, talè, politize. Bizarman, dezyèm bagay ankò, Popilasyon an se rezilta lap tann. Wè si se sou baz sa m pa gen pwoblèm. Depi nèg yo ka bay rezilta konsa pa gen pwoblèm paske m pa ka twòp akwoche avèk konstitisyon, avèk lalwa. Men sa pa vle di ke n pa dwe fè deba yo. Nou fòn fè deba yo paske nou pa ka bay Mario Andresol yon boulva la epi tou kòm si paske se Mario Andresol epi nenpòt bagay ka fèt. Non! Banm di yon bagay Marcus. Enben se menm bagay la l ye tou. Ou pa t ka bay Normil Rameau yon boulva. Pa bliye gen yon bagay ou pa konprann. Se sa k vin egziste anndan tèks sa a ke Rameau konprann, byen ke li gen ti lafyèv de Bruyère wi, fò m se sa avè w kòm enfòmasyon. Youn nan, pase ke ni Rameau, ni Marion Lessol, ni mesye nan cpt a, ni premye minis lan, se de nèg yo ki gen de gwo ògèy. Lè yo chèf yo pa dakò gen limit nan chèf yo. E. Yo retire tout konsiderasyon politik ki ka fèt sou Normil Rameau. Pa bliye, Mario Andresol kòm sekretè deta, li sèlman la kòm sekretè deta. Li pa ka a la sekirite. Konsiderasyon politik pa pou misye. E se si kounye a yo retire atachman ou byen fòm de presyon ki ta ka fèt sou Normil Rameau e yo ta gon akizasyon se politik la k fè l. Dezyèm bagay m ta pral di w, sou kesyon sa ki genyen kòm responsabilite. Bon, evidamman, yon nèg pa ka direktè lapolis tou. E pi, donk, pi gwo bidjè aktyèlman la, nan sekirite la, nòmalman. Misye ba yon rapò, misye ba yon rapò, di men sa l ap regle ak lajan. Men sa l ap regle a lajan, men kòman l ap fè depans li, anyen ankò. Bon, ki sa k ta pral anpeche, kòm nou gen tan eforik, nou renmen nèg la, ki sa k ta pral anpeche ke nèg la, si l ta move nèg, ke m konnen Ramo pa yon move nèg, oubyen m tande l pa yon move nèg, monchè li pran kòb li, li sèvi yon pati nan sekirite, li sèvi yon pati pou li. Èske w konprann? Donk, gen yon moun ki la kounye an, k ap gade, oubyen k ap eseye analize avè l, oubyen k ap mete de filozofi. Kounye a, mesye sa m etone, anvan m kontinye nan enfòmasyon yo, m etone m wè ke majorite moun yo pa t akwoche avèk ensekirite vre. Yè Fouco t ap di l, se zanmi, se eforik. Gen de moun ki nan pozisyon la k ap defann Mario Andresol, se mannken y ap defann. Gen de moun y ap defann Ramo pou yon lòt enterè. Ebyen, ou poko make. Gen de moun se pou yon lòt enterè. Ou ap wè se pa gen kesyon, pa gen sekirite nan anyen nan sa moun yo, nan sa moun yo ap fè kòm deba. Pi gwo deba a aktyèlman la se, se, se, bon, dayè, m prezime kòm, kòm sosyolojikman, si se pa t Mario Andrésol ki te sekretè deta, menm manifestasyon t ap genyen. Pase ke, bon, e pase yon pakèt moun k apresye misye, ki renmen misye, misye fè yon travay dan lopinyon avan ke li aksepte pòs la. Dayè, il fo dire ke misye gen draf la nan men l anvan cpt a te fin trete draf la, yo gade l a premye minis lan. Youn nan konsèy de minis ki te fèt lè yo t ap tann nominasyon nan direktè jeneral yo, Marcus, yo te tou travay sou draf la. Ok se apati de jou mèkredi pase je kwa yo te travay sou draf sa e depi yon vandredi misye gen draf la nan menl lap gadel lap analizel avèk ekip li e nòmalman yo te voye draf sa bay minis jistis lan e nòmalman Normil Rameau bon il faut dire ke gen de gen de gen de gen de nouvèl gen de nouvèl euh. Gen de nouvo pwen ki ajoute, manm cpt yo avèk gouvènman ajoute, ke malerezman misye Kedwa pa t okouran. Men tou, selon, selon sa yon ansyen minis jistis t ap eksplike mwen, yè swa, misye di, yo pa t oblije voye l bay misye wè paske misye se yon djo, se kòmsi la prezidans e la primati son djòb yo bay misye, donk se yo menm k ap defini responsabilite chak moun. Antouka, yo pa ka mete sitwayen an, minis jistis, ni minis enteryè, ni premye minis, yo ba l pouvwa avèk yon sekretè deta. Talè, Joel, talè, talè, on ti, on ti, on ti espas, tout doucement. Bon, m pral li 2 dènye bagay pou m fini ak kesyon sa. Nan alineya, banm wè. Banm wè. Gen gen alineya R et S. Yo di misye gen dwa, li gen atribisyon pou l kowòdone lèd entènasyonal an matyè de sekirite piblik e de la polis. Misye Tande reponn Joel. wi. Enben, enben l fini wi. Nan S, talè Joel, talè nan S la, m kwè se Paul ki t ap di sa talè a la, e ki te ki te bezwen konn sa. Participer aux réunions du CSPN et s'assurer du suivi de ses décisions. Joel. Joel!
Non men, non tande, tande, tande, tande, tande, san voulwa fè lavoka di dyab, san voulwa fè lavoka di dyab, tout sa w ap di yo la, depi san matyè de sekirite, se wòl menm sekretè deta a ye. Fò nou pa, fò nou pa fè bagay la an jan. Depi, depi bagay la gen, pa egzanp, sou yon lèt, y ap fon demand pou blende, pou lòt bagay, se wòl sekretè deta. Si y ap fè pa egzanp, anndan CSPN nan, CSPN nan se la sekirite. Se misye pou,

Eske pa gen gouvèneman k moute k pa gen sekretè deta? Byen sur!
Enben pa gon, pa gon rezi. Non, nan peryòd lan, nan peryòd lan, nan peryòd la, fò w met sa dèyè l. Enben wi, se sa k fè sa. Li pa nesesè. Alò li enpòtan, li ka enpòtan men li pa nesesè. Nan peryòd lan. Men li nesesè pou gen de ministè. Men nan. Li pa manm CSPN.
Kounye an, tande, tande Marcus. E la yo fè l de li on manm CSPN nan Joel. Se sa m konprann. Marcus, Marcus, Marcus, tande.
Tande. An nou ret san mal. Si, si, si li pa oblije egziste. Se nan yon ka echeyan yo pral mete yon sekretè deta. Enben rezon k ap fè yo mete l lan, y ap delege pouvwa l tou nan moman an. Pa egzanp, an n di jodi an ou gen yon sekretè deta a la kominikasyon paske ou gen youn nan pi gwo pwoblèm ou yo di w gen yon pakèt medya an liy k ap plede bay manti, k ap bay bandi pale. Enben premye bagay yo fè y ap delege pouvwa bay misye nan kesyon sa. Si se ta kesyon laprès k ap mal entèprete yon seri de enfòmasyon, y ap delege pouvwa l nan ba li nan nivo sa, y ap di men sa w ka fè nan sa, men sa w ka fè nan sa. Enben, li e ap yon bagay ki te deja predefini. Si pi gwo chantye gouvèneman an, laprezidans, se kesyon sekirite, kèlkeswa kote yo pral pale de sekirite a, Marcus, Nèg ki sekretè deta a la sekirite a paka pa la. Son senp lojik wi. Pou nou pa parèt kòmsi se yon moun nap defann wi. Mwen menm m te esime.
Esdras, alafen, Joel, Joel ou la? Alafen men konbyen moun yap nome menm pou resi gen sekirite sa? Pase m gen pwens yap met tout chèf polis yo nèt wi. Pase franchman wè la? Twòp enèji pase. Son kesyon de sekirite depi plis pase 3 lane. Yo mete moun, yo retire moun, yo ranplase moun, yo met moun sou kote, yo kreye pòs, yo envante pòs, yo vin avèk tout kalite diskou. Men alafen menm, y ap met tout moun nèt.
Bon, an tou ka Joel an avanse, an kite dosye sa, an avanse pou n fini. Bon, gwo komisyon ki, m te di nou sa yè, gwo komisyon ki deja kòmanse fòme. Komisyon sa a, li gen Yon ansyen minis de lajistis ladan l, ki pa two lwen. Genyen de ansyen, m ta ka pale de de ki te nan lame Dayiti. E nòmalman genyen plizyè direktè jeneral k ap bay konsiltasyon ladan l pou kesyon sekirite a. Alò, afòs ke w konnen ke gen chanjman k ap fèt otou de politik entènasyonal la, ou pa konnen kòman apui yo, kòman sipò yo prale, piske ou konnen. Donk, jeneralman, dirijan isit yo gen yon seri de moun yo pa vle deranje. Ebyen, yo oblije kounye an ap eseye kreye yon komisyon de konsiltasyon ki kapab avanse. Dayè, si sa mwen gen kòm enfòmasyon an e ta sa, se kounye an ki pral gen deba nan komisyon de konsiltasyon sa a. Donk, e sesi, lè deba sa a pral fèt, e kòm etan done se pa yon gwoup de moun yo pral fè yon arete sòti pou fè parèt, e Se pral gen anpil deba pou moun pral di, o, entèl kòman entèl fè al bay konsiltasyon nan sekirite, men jesyon ke l te genyen. Pandansetan komisyon de konsiltasyon sa Marcus, li pratikman se li menm ki pral mank bay, se li ki pral mete sinyati sou desizyon yo. Ou konprann sa m di w la? Donk nèg yo yon ti jan montre ke yo gen anpil enterè nan kesyon sekirite a, Men tou, èske m ka dakò a Matris la? Èske, oubyen Fouco, èske tou afòs ke yo tèlman anveze fè l, èske yo pa pral vin yon sòt damalgam kote pa gen okenn rezilta k ka bay vre? Paske lè w gen yon pakèt sipèchèf ou mete ansanm, ou pratikman, se ego yo ou pral mete ansanm pou w goumen. Ou konprann? Twòp chen gate revèy. Wi, twòp chen gate revèy, pa gen anyen k ka fèt, e sitou, Geng yo aktyèlman la a, yo menm y ap pouse devan. Donk, pou m konkli sou pwen sa a, evidamman, jan ke Marcus avè m sot ap fè deba a, se senpleman dè yon deba. Norbin Ramo nè ryen. E si draf sa sòti konsa, Norbin Ramo ap jès yon egzekitan, l ap jès yon sibaltèn. E nòmalman, jan Marcus di an, di an tou, Donk minis minis sante minis jistis lan li pèdi 50 pousan nan sa l genyen kòm pouvwa sou kesyon sekirite a. Donk evidamman si w ap pran konsiderasyon plizyè lòt moun Marion Andrésol se yon sekretè deta tout bon. Sètadi se yon nèg ki vini la a petèt misye te byen negosye e pandan Marcus te raple talè a misye se de souch inite men misye gen de misye gen de pi bon zanmi anndan cpt a ke ke sous inite a. E m pa konn si w te konn sa? e te gen 3 moun ki te dwe vin pran, ki te dwe vini sou, pou vini kòm sekretè deta, Marcus, e w ap sezi wè kiyès moun ki te, an tou premye lye, te rele, ki te di, ann pran Mario Andrésol. E konsiderasyon yo te fè pou yo di y ap pran Mario Andrésol yo, yo te, yo te vrèman dwòl. Yo pale de sa misye ka fè dan le pase, jan misye kapab dirije opinyon anpil moun ki sansibleman sou le plan sosyolojik renmen misye, yo pa p gen pwoblèm ak misye. Ebyen, nèg yo fon chwa yo pran misye. Donk, chwa sa a, si Marion Andrésol vin yon sipè chèf, se la responsabilite di gouvèneman e de la prezidans. Se tou lè de nèg yo k antann yo, yo siyen yo fè misye yon sipè chèf. Evidaman, Fritz Jean pwomèt ke, sa e nouvèl m ap bay pou m fini, lè l vini 7 mas, lap chanje yon pakèt nan bagay sa yo. Oh lala oh my God oh my Mèsi Jorel bon lajounen. Mèsi Jorel e e.
Atansyon pou machin pa frape w sè. Nap fini pou n di moun yo ke e dènye bagay la sè ke yo defi yo di nan atik 3 le secrétaire d'Etat à la sécurité publique dispose d'un bureau ou wè Jorel tap fè diskisyon avè m yo di l la dispose d'un bureau men kote nèg yo enkoyeran ankò comprenant un cabinet ou pa ka gen yon biwo kòm sekretè deta epi w gen yon kabinè. Men, kabinè a vle di ki sa? Marcus. Kabinè a defini pa rapò a wòl li. Wòl kabinè a se, li alafwa politik e administratif. E ou gen yon kabinè oprè de yon minis, ou pa gen yon kabinè oprè de yon sekretè deta. Sa vle di nèg yo, pou ki sa nèg yo pran moun nan finalman? Ebyen, kite m esplike yon bagay.
E, manman m konn toujou di sa wi, Tòp dèy konn fè mò leve kouri. Telman gen moun kap kriye m kè mou a sote. Wi. Kè sekirite a pral sote wi gason. Wa sonje m te di w sa. Kè sekirite, ou wè ensekirite yap chèche pou batay kont lensekirite.
Ebyen gason mwen nan batay pou sekirite sa, tout sipè chèf sa yo mete, mete, kreye, kreye nap vini nap foure san kanpe a. Trop dèy pral fè mò a leve l pete kouri. Mwen pa gen pwoblèm avèk super chef la non. Men si se mwen menm se on chat se on chat. Nap bay nèg la pouvwa mete l minis. Tout moun konnen l minis men pa kache kòm si m ta di w pa fè nèg la jis pou entèl pa fache nou mete l sekretè deta epi nap ba l chaj piblik kòm minis. Paske gen misyon gen chaj piblik. Lè on arete sòti epi yo fikse atribisyon son chaj piblik ke l ye. Men lè ou son sekretè deta ou ka ba w on misyon pou w fè on bagay. Se diferan. E sa yo enpòtan nan dwa administratif, se bagay ki ekstrèmman enpòtan. Donk, antouka, antouka, n ap suiv pou nou wè, se rezilta popilasyon an bezwen an reyalite. Si sa ka bay rezilta, pa gen pwoblèm. Kounya la. Jan pou nou tounen nan kad nòmal fonksyònman Leta. Makis. Sa li ekstrèmman enpòtan tou. Makis, ou wè, ou wè yè m t ap di sa? lè w rale tout ansyen chèf sa yo, ou mete, ou mete, ou mete, chak wè lapolis sa yon fason. E gen yon mantalite andedan lapolis nasyonal, moun sa te pase l te chèf polis, demen si Dye ve gen yon lòt ki ranplase, byen ke moun ki vin ranplase l la souvan l konn nan kabinè l oubyen li file yon po fig anba pye l li lage l atè l ranplase l. Men ou pa wè gen yon amoni ant ansyen chèf ansanm avèk nouvo chèf. Donk, ou toujou wè sou rezo sosyal yo, youn ap tire pwen sou lòt. Èske ou wè sa m di w la? E, jan yo ta sipoze mete yon chèf polis, li pa janm, sa pa janm respekte. Chat la pa janm respekte. Donk, se toujou politik la. Jodi a lar de mon tonbe m fè kèk kou a sa ou byen operasyon an te planifye m fon jan m gate operasyon an nan men w epi sa w tande a tout popilasyon an vin gade w yo di w pa kapab fò yo voye w ale epi moun ki te lakòz operasyon an gate a se li menm ki vin ranplase donk lè chèf la li menm li vin konn sa ou menm ki vin chèf ki vin ranplase l la monchè menm si l se polisye w se polisye tou l pap padone w. Pouvwa ret pouvwa. Èske ou wè sa mwen di la? Li pa p padone ou. Lè ke li pa p padone ou, lè ou rale tout moun sa yo ki pa t alèz nan moman, sa kapab rive youn pa t, youn pa t pase epi se lòt la ki vin ranplase paske apre, apre Mario se pa t, se pa t, se pa t, se pa t Rameau. Ok? Men, Chak chèf polis yo, yo youn gade lòt yon fason. Apre Mario se te Godson. Egzateman.
Chak gade lòt chèf ki pral ranplase a yon fason. Ou pa wè yon amonizasyon antre yo vrèman. Epi kounye a la, lè w al rale klan politik la tou. Chak politisyen wè Ayiti yon fason. Yo chak gen ti plan sekirite yo pou peyi a. E Sak fè w wè nou ka rive la se paske nou pa janm ka antann nou. Son plan sekirite pou 10, 15 an. Lavalas pase, phtk vini, l ap kontinye menm bagay la. Wè sa la ou di a la, ou pale, ou pale pou 100 mil an. Tout bagay la se kesyon de ki plan e sou konbyen tan plan an etann. Egzakteman.
Oui.
So, wè sa, se li menm. E si nèg yo te gen plan, yo te ka pa menm rive la. Si nèg yo te gen plan. Kote nou ta pase pou rive la?
Mwen kwè se Antonio Guérini ki tap minis enteryè. Yo tap gentan pase a Maguy Andrésol. Yo tap mandel menm vin rann peyi a yon sèvis. Bon, kounye a la, eske Maguy Andrésol te vle minis tou nan moman an? Gen tout sa tou wi. Pa gen anyen Dieu pat ofri li, li pa vle tou non. Jodi a la, gen dwa se on zanmi l ki di, monchè, e e fò fò ba yon kout men, men kounye a misye gen a di monchè m pa gen pwoblèm bay kout men non men fò n ban m pouvwa tou wi, epi nèg yo al chèche yon fason, yo kreye yon fason pou yo bay nèg la pouvwa. Non men nan kondisyon sa tou. Gon lòt aspè, pandan nou pral bay Vyton, gon lòt aspè pou nou gade nan dosye a. Lè yo di yon moun sekretè, Se pou yon ti bagay piti. Yon sekretè nan biwo Marcus, se moun ki toujou pi chik, se moun ki toujou sou de pye militè l. Lè w gade Mario, ou wè li sanble ak sekretè. Gason an chik, gason an chik, men fò l fè figi gouvènman. Pase lè w rale tout lòt yo, ou wè. Lè w rale Voltè kanson l, kanson l ka fè kat kanson. Gon jan nèg yo kanpe, fòm tèt yo, epi tou anndan CPT a gen 3 nèg Newsite nan kòripsyon, donk fò mete yon moun ki vizaj la plis ou mwen, ou wè sa m di w la, e nèg yo deja gen ti prestans, haahahha! Men, sa p ap rive lwen paske chak nèg wè bay la yon fason pa t janm gon plan, e depi w wè, w ap fè peyi. Peyi pa fèt sou chans. Peyi pa fèt m rale sa mete la m ka atann a sa. Peyi pa fèt avèk lapriyè, peyi pa fèt ansanm avèk maji. Donk se teknisyen ki chita yo planifye yo di nan dizan men kote m ap vle, m vle pou sekirite a ye. Men kote n ap mete peyi a nan kesyon touris, men kote n ap mete peyi a nan kesyon edikasyon. Se sa. E klè. Se pa la priyè k'ap fèl. Mwen menm rapidman pou m bay biton. Se pa maji. Ann avanse non. On moun ki di e ki wòl sekretè jeneral epi l pale de sekretè deta, e se vre se pa menm bagay. Sekretè jeneral ou plis pale l nan kad òganizasyon ok e se moun ki pi enpòtan nan òganizasyon an. Wi. E prensipal wòl li se e pran dè desizyon ki eksememan enpòtan pou òganizasyon an. Donk se li k'ap mennen. E sa k fè ou di pa egzanp on pati politik ki son òganizasyon politik, yo pale de moun kap dirije a kòm etan le secrétaire général du parti. Paske se li menm ki pi enpòtan nan pati a. E sa k fè gen de nèg, depi lè pati a fèt la, se yo ki sekretè jeneral. Se yo ki pi enpòtan. Swa yo prezidan, swa yo sekretè jeneral, men lè w di sekretè jeneral la, li konn menm ale odela de prezidan pati a, e kòmsi se prèske yon tit onorifik tou. Paske se moun yo vrèman bay posibilite pou pran pi gwo desizyon yo. Men sekretè deta a li menm, Se sa yo rele nan kad nan kad fonksyon piblik, gon nan bay ministè gon yerachi. Se moun ki nan pi ba nivo yon nan yerachi ministeryèl la. Donk se yon moun minis lan rele l al di monchè m konfye w tèl bagay paske kòm minis m tèlman gen de tach pou m akonpli. Donk se li menm ki nan dènye nivo a sekretè deta. Menm si wè nèg yo ap di w fòk sekretè deta gen kabinè. E bagay ki pou fè minis lan E santi l menase. Minis la ka vini. Se la zen an pral.
Se la zen an pral pete. Koun ya la. O o sak pase misye la. A pa misye panse l pi chef pase. Se la zen an pral pete. E yon an ap fonksyone ak lot. E pi gon ipokrizi m pa renmen w vre. E depi w wè. Nan planifye sekirite a gon ipokrizi. Gon gwo kè. Ki rezilta k pral gen. An avanse Biton sou entèvansyon. Wi. E se sa m.
Alo n ap pran. Repòtaj ou byen? Non, non, non, non. Ou te gen yon entèvansyon ke ou ta pral fè kote lè a nou ta konplètman avanse. Mwen vle di tèt mwen tou ke eske nan relasyon moun ak moun kounya la, eske sa a pa pral kreye yon fristrasyon bò kote Ramo ki ap gade ke yo predefini yon ansanm de pouvwa e bay Mario Andrésol. Sa se youn. Mentnan, Marcus, m panse sa ou ka fè yon pote presizyon anplis, E nan fòmasyon e CSPN nan, oubyen ann di l yerachi, yerachikman, èske kèl, èske, mizapa de minis enteryè e minis jistis, bon, ann di premye minis la ki se chèf la, èske sekretè deta a sekirite piblik la, èske kèlke pa li li te toujou konsa, kòm si li genyen yon siperyorite sou chèf polis la. Wi, paske sa kan menm, si gen dekrè se ke li petèt pat la deja. Sa se rezonman lojik la. Si ta fon dekrè pou fikse e atribisyon oubyen wòl yon moun, se paske l pa t egziste. Paske lè w fè sa, oubyen l te egziste de manyè enfòmèl. Otomatikman ou pran dekrè a oubyen ou pran arete, sa vle di w ap fòmalize l, w ap rann li fòmèl. Donk, tout bagay ki pa fòmèl an prensip, dwa administratif la pa rekonèt li. Men menm avan w gen dwa konnen ke tèl moun, sa se nou menm. Men l pa ekri okenn kote.
Donk, sa ki enpòtan, sa ki enpòtan, se ke gen yon moman jan w di a, gen yon moman, Pa rapò a kesyon Mario Andresol la m te vle fè yon pwen. Men rete yon minit. Pou m fini, mwen gen enpresyon ke nèg yo, e se sa pou nèg yo veye dan lopinyon tou, kòm mesaj. Ou wè si ou pran Mario Andresol la, ou mete l avèk tout chaj sa yo, se kòm si ou di minis enteryè a pa preske ap regle anyen. Yo baka wisi.
Yo baka.
Sa aso. Se kon pou di ke. Konpletman wi.
Dezyèman, ou vle di ke minis jistis la pa ka jwe wòl sa a. Men nou pa ka retire l.
Rameau gon nivo l pa genyen, gon limit li genyen, men kòm fò n kenbe l, e nou pa ka retire l, ann bay Mario Andresol yon seri de chaj, li menm, piblik, pou li mennen yon seri de bagay. Se sa l vle di dan lopinyon. Nèg yo pa ka kache ba l sa. Sezon sa pral bèl, tande. Mwen se sa m ka di popilasyon an. M konn fen fim nan. Menm pa fwaye non Marcus. M konn fouco tap di talè a e trop chen ki dwa kase revè a vre. Non chen nan nan an pou ki po gason. Nan bay mete. Sa pa vle di ke misye pap reyisi non. M pa konnen si l pap reyisi non. Non nou pa di sa. Mwen pa di sa jis sof ke m di m konn fè film nan. paske m konnen lè w rive nan yon kafou w ap fè yon manje tèlman gen chèf kizin sa vini ansanm avèk ti fòmil epis pa l sa vini ansanm avèk ti fòmil epis pa l nan goumen goumen pou se pa m nan k pase pou m ka di se mwen ki te fè manje a manje a ka sale oubyen li san sèl atouka. M espere ke nèg yo antann yo sou pwen sa pou yo di yo chak men kisa yo ap mete nan nouriti a pou sekirite a kapab monte sou tab popilasyon an. Dènye mo Marcus. Bon, dènye mo n pou n fini, bon n te kontan la pou pou n te pote eklèsisman, enfòmasyon adisyonèl, kòmantè ak analiz sou kèk pwen ke nou evoke la yo. N ap toujou kenbe fèm nan misyon ke nou genyen epi travay la p ap kanpe. A demen. Exactement.
Biton, ann avanse. Ok, e bòn joune Marcus, Fouco, e bòn joune a tout zanmi nou yo, Ayiti, IP, tout lòt zanmi yo nèt, son plezi nap kwaze demen se ve. Mèsi tout moun, randevou ka se talè konsa pou yon lòt videyo e nan espas kòmantè la gen anpil zanmi fanmi kap reyaji men Marcus, Biton, nan demen se ve. e demen si Dye ve, alò a pati de demen si Dye ve nan 2 zèd tan ke nou genyen an nap rezève 15 minit pou yon 5 a 6 zanmi kapab entèvni nan jounal la pou yo di sa yo panse tou paske si nap pale pou yo kanmenm gen bagay nou pa di yo menm yo kapab ajoute l. Mèsi tout moun se te yon plezi randevou kase talè konsa bon lajounen.